M pa konnen yon jou mwen m avèl nou te nou te fè anyen ansanm epi li nik parèt devan li di ansent li pa de sentespri? Humm banm esplike w yon istwa te gen yon nèg ki te nan yon forè epi gon lyon ki tap vin manjel e li pat gen anyen nan menl e lyon an kouri vin sou li Senpman yon parapli k te nan men l epi Yannick lonje parapli a konsa epi i fèmen zye l lè l gade i wè lyon an mouri. Aa monchè san manti te gon lòt nèg nan jaden an monchè. Ebyen ou pa egare frè pam. Ale n ap ran kò.
Ti pèp ale ap pase m nan tenten la menm. Li di m. M ta swete ke ou pa tande sa y ap di a epi n ap pran yon lòt pwochèn fwa. Li te gen yon nèg ki nan yon forè

Nou pral gen yon timoun. Eseye di l pi fò toujou.
Nou pral gen yon timoun. Mwen ansent. Ou pa renmen ke nou pral gen yon timoun ansanm? Alò,
se yon reyèl plezi. Kòman sa?

Cho. Non m konnen yon machin ap kraze w nan lari wap wè. Jèn gason sa yo lesye. An sa vle di kounye a ou rele moun ou dil konsa ou te renmen ansanm avèl ou dil wap bal yon pitit ou ansent kounye a li di w non se pa pou li e kisa m pral fè la jezi kiyès m pral bay yon pitit sa mesye oo wè kounye a si m te pran tèt mwen tout sak rive la m pa ta pral nan ofri pyès gason pitit. Lè m te fin te pran tèt mwen, m te poze tèt mwen, m te ret fè yon sèl renmen, m kwè tout sa yo pa ta pou vin riske la. Esperantia!
Ou pa pale tou kò cheri, kòman sa ye menm? Ah cheri, ou konnen m la, m pa vle mal. Oh gen lontan nou pa wè wi, sa fè plen. Nou pa wè anvan, m panse w al soti.
Kòman aktivite a ye menm? Ou konnen.
Jèn gason k ap bay moun pwoblèm, se sa k fè nan lavi lè w pa aprann pran, lè w pa aprann.

Yon ti mennaj kap banm pwoblèm konsa man. Se sam konnen, m wè vizaj Laali anpil wi papa, m wèl vrèman dezole wi. Sa vrèman fèm mal man. Ou wè lè ou fin konfye nan yon moun man epi so moun sa vyole w man. Sa vrèman du man. Depi la tou m tou pran yon egzanp tou man. Di non, sak pase w ki pwoblèm ou? Sa vrèman du man. Mennaj mwen trayi m. Kòman sa? Sak gen menm?
Esplike m non. Anben ou konnen m te gen renmen l depi jan, mwen te renmen avèk li. Renmen?
Wi avèk Fernando m kwè ou pat tande sa. Sa m sa renmen ak guitariste ou yo k legliz la.
Mesye levanjil pa piyay. Mwen pa tande yon bagay konsa non. M te renmen avèk Fernando epi kounye a m vin kraze renmen ansanm avèk Fernando m renmen avèk Exil. Kounye a menm si yo fiyanse te bagay pou m ta di w non.
Non. Ou fin gen yon moun menm fèl konfyans menm. Non men reflechi ou te voye ma ou voye ma reflechi a la e ke ve di li kite ou dja se sa m konnen non. Monchè pito l te kite m. Li ansent pou yon lòt nèg so. Bèw sa son lòt gòl ankò ki ekip kap mennen kounya la. Monchè
ekip kap menmen an. Ou renmen avèk yon jèn gason, ou kraze, sa vle di ou te wè Exil gen plis kapasite, ou kraze mennaj mennaj ou pou yon lòt patnè, kounye a ou di jèn gason an, w ap bay pwoblèm tou machè, se pa mesye yo k ap bay pwoblèm, si w kite renmen, ou kit kraze yonn ou pran yonn, se w menm k ap bay pwoblèm cheri paske verite a ou konnen se la pou l ye, bay verite k pou li. Non epi kounye a m ap wè sa paske yo te toujou konn ap konseye m. Mwen pat janm pran sa o serye anben kounya la. Paske li wèl te ka yon ti jan yon kok pou mwen. Ke Bondye beni w tcheke tande nap pale. Pa gen pwoblèm frè pam.
Nan pale ankò. Gad misye mesye ti vizaj la li mèt wi menn. Yon fanm ki mete w nan eta sa. Letènèl. Ekip la ap byen mache. Ebyen cheri m pa kache nou sa. Joel jan w wè levanjil lan la li pa piyay se vin nan levanjil se mache se lonje pou w jwenn ni piyay se. Kote fanm yo t nèg yo.
Ebyen dakò cheri m te kontan wè w men sa pa rete m byen menm non ditou ditou ditou sa yo pa rete m byen.

Bondye beni chak grenn moun ki te asepte sipòte levanjil pa piyay. Se la a nou mete fen avèk premye sezon an e nou kwè nan dezyèm sezon an nou va fin konprann istwa. Istwa se yon bèl istwa e ki pote anpil egzanp. Kote lè yon jenn fi oubyen yon jenn gason ale nan legliz li pa sipoze nan pakou. Pala ou pa sipoze nan fè plezi moun Baby aprann chwazi Nan yon bon di E istwa sa Se yon istwa ki ap rive chanje lavi anpil jèn ki arive konprann li E ou menm ki son jèn gason Pou pa site yon renmen fè oubliye ki moun ou ye. E pi devan mwen kwè nou va konprann plis listwa. Anpil moun ap panse kiyès ki ansent jèn fi a? Wi mwen kwè nou tout nan doutans. Men pi devan nap konprann. Eske se Exil oubyen se Fernando? Di eske gen yon moun akote tout bon. Nou gen poun rete swiv apre nap diw. Rete tann dezyèm sezon an pou kapab konprann istwa pi byen. Se pandan nap fè kèk ti preparasyon, kèk ti aranjman, nap travay pou ou. Nan dezyèm sezon an. ou va konprann istwa pi byen e ou va pran ple anpil plezi ladan l. Ke Bondye beni w.